Tè nan men Onodi a lè m pran l, gen lè se pwa m ap plante ladan.
Pwa w ta vle mete? Wi, sa vle di ou konnen nan lè m ap pran l nan se lè li sèk l ap ye, ou konprann, n ap manke jwenn dlo.
Epoutan, mwen, m panse bannann yo t ap met ladan.
A, m pa renmen bannann nan. Wa?
M pa renmen bannann nan. Ane pase la, rejim bannann se 300 pyas li vann. Hoo ki bò humm nan menm 300 pyas sa. Wi lestè 300 pyas wi. Tout kòb sa.
Non men bannann nan li menm fò bal dlo konprann pap gen lapli esak fè se pwa m tap bali. Nou tap bal ponp ti mal. Ou bitou nou tap bote dlo nan bokit nou tou prè rivyè.
Ah Me e brown tou parese deyò wal lagem nan bwa lagem nan bwa wap bwote dlo. Tout bagay ou se brown.
Mwen tap e pwoblèm sa m gen avè w. M pa janm chita ap pale avè w pou m ta nan diskisyon. Tout bagay ou se brown brown son timoun yo pa ka lage tout bagay sou konte yon ti mal. Si nap fon travay nan jaden kòmsi li menm lap travay. Pita toujou la.
Nou pa ka bay tout travay yo. Ou menm depi ou pati al nan jaden a pitit sam gite konn se kraze wal krazel. Vanou.
Konbyen fwa ou wè pwopriyetè ap redi? Son pwopriyetè m ye wi, malgre yo banm jere. Men non timoun nan se rete l rete avan ou pa kap kraze l. Fòl travay. Fòl travay men ou pa kap kraze l tou. Wè si w bliye non ou mèt rele m pwopriyetè tè. Bon m pito wè, m pito bay tè anba a bannann pito. Pase ane pase m te anvi bal bannann nan. Bò mango a? Wi wi sou anba a.

Ti mal, nan ki tè wap bay Rolande de blanch lan la? Ah m te anvi ba li m te anvi ba li tè tè sou sou bò Gonayiv sou isi wa konprann ah map di w m ba w ou fè bouch ou tankou yo bay yo met ne.

Wi bò mòn nan pou bal ou pa ka bal bò gonayiv la. Bò mòn nan tè bò mòn nan dlo pa antre ladann souvan. Poul redi tou ou.
Se lè lapli tonbe.
Gen bagay ki fasil nan peyi a. Manou si moun nan gen 15 lap travay avèw si wap bal yon bagay ou sipoze bal. Li gen 15 an lap souse mwèl ladann tou. Fòl redi kounya. Epa souse mwèl vanoun.
Lèl ba nou lèl fè 20 l ba nou 10. Banm di w timal tande byen sa map di w la. Wè de planch tè wap bay ou landie bò gonayiv la Map prann map bay ti gasonn pito. Kay timoun nan li rete avek nou fol gen fol gen fol fe ti byen pal. Humm nan bay misye sou anwo. Kijan nan bay sou anwo a. Nan bay nan bay ee. Sou Gonayiv la map bali ti mal. Kay timoun li ye pou l ka jwenn dlo pi fasil oh Dieu li menm li red li di li ka vag. Neg sa ou pa konn lap travay avek nou la li manje kout li kite travay la lal kanpe bò chodyè a. Epi ou renmen grangou grangou nan vant la doucement. Ah ou menm kap tolere'l ou menm kap gate timoun nan wi. Oh map di sa ti mal. M gen 2 koze trè enpòtan m pa di w la wi.
Wan m ba yon koze trè enpòtan. Pale non map tande w wi madanm.
Ebyen map di l kanmenm wi. Harold fèmen ti fè bèk li l pa reponn. Bon m di w.
Benise vin lakay la talè a. Benise?
Sa l te vin fè?

M di ou kwè sa w di a. Li di yo e pa manti non moun sa yo fè anpil byen wi sou tè a. Benita son fèzè li ye tou fòk w veye l tou wi. Depi sou dyòl li m jan lap pale an dan dyòl li m gade. Lè w tap bal manje a ou tap bal li tap baw nouvèl la ou patap manje? M pat gen manje m te fèk fin bwe yon kafe. Gen lè gode a li te nan menw li te gen espwa. M pat gen gode nan menm m. Ahh enposib. Gen lòt koze a ankò. Pou yon moun jèn gason pou fèzè konsa. Tande non ou ap jwe moun fèzè ou menm. E Arab ki vini. Bon Arab la li menm menm menm. Li te vin lakay la tou? Li vin prete 300 pyas nan menm. M di l m pa gen pou l tann ou vini.
E sa k te rete?
Depi w wè yo bezwen prete yo yo konn kote pou yo vin prete. Bon Arab konnen m pa gen bèl lè avè l. Kòm se ou l te mande prete tou. E menm di pou l tann ou vini wi pou l mande w. Li pa t ka. Sa mwen t ap mande a. Dayè m pa genyen tou.

Lè yap kale bizay. Men li te fèzè wi.
Ou gen parèy. Li sal tankou tòchon. Li gon chemiz wouj tou li. Sa fè mwa. Ti mal kite nèg la repo l. Malfèktè pa anba salòp. Sak fè pa vel pran an. Si w pran ladan an.
Kisa map pran an. Se mwen yo rele malo a wi.

Li konn ale vre pase. Ou wèm ou pa konnenm. Eeh non. Wap mache nan jaden an. Pyew pyew preske rele kikikikik. Ou pa met sandal nan pyew. Mache yon bèl sapat ba ou. Ou pa metel nan pyew. Monchè kòm mwen ti mal kounya mal met sandal la nan pyem pou sandal la kase si gen antèman nan zòn nan pou m paka ale. Ooh.

O non Bdye!
Apa yè ou leve ou pati byen bonè, ou fè tout jounen ou vini jis byen ta kote ou ta ale menm?
Bon, kòmsi m pa ka, m pa ka sòti, m pa ka pati, e granmoun mwen ye.
Menm si w granmoun, si w ap sòti, w oblije di m ki kote ou prale, si gon, gon bouch pag ou pou m konn ki kote pou m al chache w.
A madanm, m ka sòti, si m sòti la, m pa pral lwen, sa pa yon pwoblèm non. Sa pa yon pwoblèm pou m di, pou m di w sa. Se pa tout bagay m ka di. Ale a Benise w te pati la a wi. Wi, avèk Benise m te pati wi. Hum, nou t al bwè kleren. Toujou gon pwoblèm pou Benise sa. Men sèlman o non Dye m pap di w anyen avèk bagay Benise sa. M pale avèk ou pa timoun piti chak jou map di w. Ou genlè bliye Benise ye? Ou bliye kiyès ki Benise ye a? Hum. Tankou nan gagè male pou wap pale anpil la. Sa mach. Ou pa sonje sak te pase Benise avèk Laza? Ou pa sonje bagay sa? M panse bagay sa se bagay ki te fè anpil pale anpil nan zòn nan. Ou te tande li. Hum. Nan bay beni se sa. Hum. Sou pa pote wap trene wi onodye. Sou pa pote wap trene. Epi lè sa pa met dlo pou mwen. Tanpri souple pa met dlo pou mwen.
Vouzan ma chè. Laza fon bagay li peye sa. Mouche a beni se. M te byen bezwen w la.
Men apa mwen ti mal. M gon travay m ap fè. Fò m jwenn la men fòt. Kanal la m bezwen netwaye retire zèb yo. O!
O! Li t ap byen bon wi. Tann dat pou sa te fèt. W ap ban nou di sa?
M bezwen tout rès nèg yo nèt. Sa vle di m kòmanse, m kòmanse. M kòmanse di nèg yo sa, men ou menm tou fò m te wè w avè w m te eksplike w sa. M pa konn si w konprann sa m di w la. A, m konprann. Bon, m te pale sa avèk men avèk Ronald, Ronald di sa se yon bon ide, menm li menm tou l ap bay lame, l ap bay ponyèt pa l tou.
Mouton, sa vle di, fò n degaje nou pou n pou n klin, bay kanal la gen twòp zèb mesye. Twòp ta, twòp. Nou pa ka la, nou konn travay nou pa parese. On bwa jon ye. O, a mouche. Ou panse pou pou zòn nan vre wi.
O, a mouche.
Kanalizasyon dwe fèt lontan wi. Wi, fò l fèt lontan.
O, dontan dan dat sa. Bay la plis zèb moute men otè. Ti moun paka pase ladann. Fò fòn fon travay. Bon bon nou la men pousa nou la nan zòn nan. Monchè mwen mrenmen chan anpil m renmen lè nèg gen vizyon li renmen pou pou zòn li avanse. Monchè ou konnen map pran tè an nan men ou non vye se sou bit tè yo ye fòm degajem poum klin kanal la pou dlo a ka moute m prevwa poum bay tè anlè a pwa poum ba nou pwa. Men ti mal pousa pa kite tè an nan men ou non vye pito. Non monchè pa gen bagay konsa monchè. Oh bon ou kontre la m gen poum planifye a misye la map bay misye 2 planche nan tè yo ou pa konprann map bal 2 bèl planche men apre sa map travay tèm mouche. Ah se mal bon si ou ta kite tè a nan men w londyel tap pi bon pou mwen. Non pa bay konsa mouche.
Paske tout ou fè byen ou gen plis pwoteksyon epi bondye plis renmen w. Anben m ou konprann depi 15 an tè a nan men nèg la m paka di map pran l yon bon maten men map bal 2 planche la dèyè yo men map pran yon mwen menm paske lè a fòm bal yon fwa

Oh ki mirak ou pasem la vizit. Humm m oblije pase w vizit wi jan bagay yo ye a. Sak genyen menm.
Mwen sa fem mal anpil paske ou menm ki tap wap kouri dèyè onondye pou afè gagè a pou se ou menm ki potel mennen nan gagè m pa kontan sa w fè a menm. Oh
mande onondye mwen menm ki fè sa onondye pa timoun kwak se mwen menm ki ta pou pran onondye al metel nan gagè Humm kòman ou santiw pou m gen Berman la tou piti konsa pou Berman ap gade papal kap pede sou kap pede bwè kleren kap sou pou yap mennenn vini tou sou eske ou santi w nòmal.
Epi tou map diw sa Mada Bondye pa pale betiz avèm konsa ou li se pa timoun Kilè fanm te gen pouvwa sou gason konsa wap di wap di tout pawòl sa yo. Koman sa?
Bon se ou menm wi ki pranl mennenl ale jis bo kozel al nan gagè. O non di pat konn al nan gagè kote lwen sa yo non. Sil al nan gagè nan zòn nan la depim pa wèl la m pase nan zòn nan la map prann avèk baton mennenl lakay. Menl ale jis bo kozel mwen menm ou panse m pral kite ti bèman lakay la la poum pati dèyèl al mache nan tout gagè bo kozel yo. Men fò pa bliye. Mao pa yon timoun piti. Epi lè m vin lè lè lè l avè m tou. M pa kwè sa se yon bagay ki mal. Epi tout moun nan zòn nan tou toujou ap ap kritike m. Y ap pale mal, yo toujou ap ap pale mal de mwen. Lè w vin di sa tou, y ap panse mwen k ap fè Mao la mal tou. Hehe m pa renmen sa yo di nan la non. Enben, si moun nan zòn yo ap pale w mal, Konpè Benise, gen yon pwovèb ki di w, Lafimen pa konn soti san dife. Sa sanble se yon bagay ki te la k fè moun yo ap pale w mal. Ka gon bagay, ou gen dwa pa konnen l. Dèfwa tou se mèt koze ki toujou konn koze an dènye. Koze a gen dwa pale lè ou pa menm konnen l nan. Hum. Bon sa twòp derespektan. Eh mwen m konnen mwen menm, sa twòp derespektan. E monte l si l vle l ale l ale. Non m pa renmen sa w di m lan la non. Mwen menm. Sa w fè m lan la mwen m pa renmen l ditou. Konpè Beni se. Konprann? An bi. Sa w fè m lan la m pa renmen l ditou non. Konpè Beni se, pa trennen o non Dye dèyè w ankò. Lè w pral nan gagè ale pou kont ou. Ale pou kont ou, pa trennen deyò. Menm si li ta di w li prale, di non madanm ni pa dakò pou w pati avè l. E sa m te vin di w, monkonpè m nan, e m pa p rete non. Anben oke, pa gen pwoblèm. Enhen.
W a salye moun yo. Ala frekansite pou fanm ap viv an trennen dèyè l. Benicia se yon timoun li ye?

M fè w konn kiyès yo rele m wi. E mwen k To Solo a wi. Nou konnen sa m ka fè. Nou konnen kiyès m ye. E mwen k Benise a wi. To Solo a wi. O! Frekans se te derespektan wi. Gad kijan m poze m, m pa nan pale avèk moun m poze m la. Grimas asòsye tout kote, tou bouke vin vin vin fè m gate san m la. Chans pou ou ou m te byen avèk mari w. Wap refè sa ankò. M tras fèy granm sou ou.

Ki kote ou te wè l anba? A, anba a, tou, tou, tou pre kay, kay, kay, kay, kay Silfiz la. Konpè, pou gen kenzan w ap travay pou yon moun, epi pou de ti planch tè li ba ou. Konpè, mwen m ap wè jan w ap jwe a la mwen menm, m ap wè si w pap fè chè pou al peye frekan, fre, fre, frekansite sa. Fò l peye frekansite sa. E, ok, mwen. L ap peye frekansite sa. Ou ache?
Konpè Benisye. Pa pale, ou konn tout bagay deja. Paske wap fè misye peye frekan kanmenm. Epi tou kareman li di li pral netwaye kannal pou l fè konbit. Grandon bò isit, toujou panse moun ka rete avè yo. Epi mwen menm Beniche, mwen map fè yo peye freken yo mwen menm. Mwen menm ki di yo sa mwen menm. An pran non konpè. An pran pè gwòg la. An pran pè gwòg la. E pou li mache li. Antolè ka, mwen ta mete yon pye kokoye la. Pa fin de kò, fin de de depapiye fèy koko ya fèy pa fèy. Pa gwo koko ki ka ase wou non. Map retire vèy yo, map retire e vyèj yo. Men de blo poko fèt wi, map mete sa nan kou la mwen menm, maji a nojou wi. Konpè Benicie, nou pa do pèdi tan non. Se pou n degaje nou pou n sa nap fè a pou nou fè l. Paske nou pa ka pèdi tan nan sa non, ou konprann. Bay jan ba yo, se pou nou leve pye nou koko pou nou fè sa n ap fè a. Demen demen maten, avan ba jou kase, n ap regle tout bagay, tande konpè. Men yon sèl bagay, pi bon di madanm ou anyen non, pa di madanm ou anyen non. Jamè mnchè, se pa tout bagay fanm dwe konnen non. Zafè gason, fè ti sekre avèk gason. Ou konprann?
Wè mwen menm, m ap fè zòn nan tounen yon vale, lè m di vale a, sa vle di yon bagay tou tou blanch, kote moun nan pa abite mwen menm, mwen menm ki di w sa. Depi y ap derespekte nou mwen menm.

Menm lekòl yo pa t voye moun. Lè m te lakay mwen. Te gentan pase de silabè. Sa k ta pral fè m pase twa silabè pou m ta pase kat silabè papa m avèk manman m vin mouri. Yo pran m vin nan bouk la la. Chak jou se travay latè. Chak jou nèt se travay latè. Menm yon ti sòmting non yo pa t fè lakay la pou yo ban mwen. Menm yon ti sòmting alevwa pou yon ti gabday.

A se pa anyen wap regle nan biwo la se vakande wap vakande la prete pretem sa pou m gentan pran e valkande sa pran ranje kò ti mamoun e e sofina ranje kò la pou m pran la pou m gentan ale moun sa yo menm se travay senpman yap fè m travay travay chak jou nèt epi menm manje yo pap ba moun non m grangou yo pap ban m manje pou m manje yo wè m al pran dlo tou map map sal dlo a pou yo bwè. Mè jigo mè jigo gad mele si yèk mè si yèk mele bonbon mè bonbon gad mele jigo mè jigo. Konpè, apre tout frekan moun lajan ou te fè, ou wè ou te kapab? Ou pa wè se grenn pa grenn m keyi yo? Sa m pa ka, m pa ka, m pa ka tchwe, m ekzile, m fò kite peyi a, m boule kaka chat mawon nan mouda yo?

Ronald lè kèk vale pou l fè pou nou pase mwen m trè ba la tou. Enben ou di w gen gou a tande non si m ba w 2 chiklèt ap ka peze gaz pou ou? Kisa?
2 chiklèt? Wi. 1 chiklèt ap peze gaz pou ou? Wi. Men sa k te rete a. Antre m nan gade sou bifèt la w ap wè 2 chiklèt. Manje l epi bwè dlo. Peze gaz. Tann w m vini. Mizè mesye. Epi timoun nan grangou. Youn chita kote m nan yin yin yin yin. Mwen mayen kote pyès moun mal chita. Jou yo tounen timoun grangou timoun grangou timoun grangou. Yo mèt mayen jodi a la demen yo pi grangou. Humm humm.

Ou pa janm pa pale, lap pale ba ou serye avè ou tout a fè ou toujou pran pou anyen pou anyen. Pale pale move avè l moun. Ou mwen pa, mwen son resepsyon kap fèt lakay la.
Resepsyon? Mph. Ki boul li bay?
Bon kèt manje, moun ap vini nan lakou a tou de nwa, sa gan blan yo chita mwen map resevwa yo. Anmè, bwa ou mouri? Li k pa al dine nan lakou a? Bwa ou mouri? Bwa ou mouri?
Ou pa ka mouri menm.

Hum! Mwen ti mal ap banm pwoblèm kanmenm. Hey Vanoun! Di Baron an jwenn mwen nan jaden an tande! M konnen parese l ye, li renmn leve bone. Fè rèv, vant li k twò plen wi. Labouyi al bò yèswa a, l genlè gonfle, li fè rèv. Humm, m ap fè rèv.

Sitou lè yo gonfle. Li bon laboure manyon kè swa. Bagay la si sou lestomak li. Lè li fè rèv, li wè resepsyon. Men bon, yon moun ap fè yon rèv tou. Kòman fè rèv sa ou fè? Pase lòt rèv ki genyen, se resepsyon kote y ap bay manje. Yon visye menm nan rèv.

Sa fò pale ohh.
Mwen tap pale avel la l gentan moute. Fi sa.
Ah men se sa son pwoblem. Tet chaje. Depi yeswa la m tout m leve byen bonè vre anko men. Lap domi mwen m paka domi. Sak pase.
M fon vye rev sou li. Mwen se nan la pandan nan lakou a paket moun. Tou de nwa. Tou de nwa moun yo ap antre pi moun nwa e blan. Ap antre epi mwen menm mwen se mwen kap resevwa moun yo. Oh!
M toujou tande yo di lè wap resevwa moun lakou bèl resepsyon li pa bon non. Map resevwa moun yo pandan m leve maten m pral nan jaden. Bon ka gen kèk fanm ou kap marye tou ou mèt sezi sa tankou yon benediksyon wi. Mezanmi Marco menm m pa kwè rèv sa se benediksyon l ye non. Enben, konsa la tou wi, m wè Onodye soti byen bonè la a, m pa konn kote l ale la. Ni l pa t di m li ta pral nan jaden an. M leve la a, m pa wè l tou non. Ou pa gen tande non.
Epi li konn sa l te di m, o vant mwen te plen. On rèv konsa? Wi, li di m vant mwen te plen, m te gonfle. Kite l, m di, o mwen k ap mouri pou m veye timoun yo. Non, pa panse bagay lanmò ladan li. Ou pral pran yon benediksyon. Ou ka byen gen kèk fanmi w ki pral marye. Bagay la banm lapenn makomèl banm lapenn. Mezanmi ak rezon wi. M toujou tande yo di sa vrèman men mwen lèm fè rèv sa yo m pa pran yo pou mal. Makomè ann kite koze. Map bo koze a kite l la wi. Humm map fouye tou m mete. Bon m pa konnen si gen moun kap tande tou pase yo di rajivin sa ou pa konnen koman l rele anko a benise se yo le map anba a avè l al lakay la wi makomè yon bagay m vin di w la pou mwen menm. Panse kèk lajan pa bezwen lajan prete. Depi yo bezwen prete lajan se nan menm pou yo vini. Panse kèk lajan nou bezwen. Epi ou konnen ti kò w bon, ou se gran fanm nan katye a. Mwen tande pa di sa non mwen konn men nan fè efò. Lijida al di kou si wi. E. O non Dye. Tande. O non Dye. Plen chwal. Plen kabrit, plen bèf nan savann nan o ti kò nou bon. An e sa lal dou.
O moun rich nou ye. M di mezanmi kote moun yo te jwenn rich pou yo rich la moun ap bat do nan pilon pou yo fè bè mezanmi. Ou tap swiv? M di si ta gon bagay konsa m tap konnen n. Paske mwen menm ak kò menm nou leve 2 timoun pa gen anyen l kache m. Lèzòm.
M di men. E sa lal di w?
E travay li sa? Humm.
M sezi makomè. Uhmm.
Humm. Tèt chaje. Humm. Lè l wè m. Epi lò twa jou ou wè m ap plenn la a, li pase kote m nan la m t ap achte yon ti kann. Mesye a li ban m koze, l ban m koze, l ban m koze, m pa kache yon mo ba li sou bagay tè yo. Li ban m koze, l ban m koze. E sa l al di w? Ou se wè sa l ap di? Humm. Li sanble a malfekte. Uhmm lèzòm. Tande sa lal di lap pote ale pote tounen. Tèt chaje tèt chaje makom. Antouka pwochèn fwa lè lal pale avèk ou ankò. Mwen menm.
Dil pigal lonmen non wi. Ni non ou non dye pou mwen. Piga li mete nou nan sòs li. Uhmm epi map pare pou li tou wi. Li gate gade lè fel sa. Li gate. Li pran sou kabann.
Li gate.

Pwoblèm pitit pwoblèm pwoblèm.
Mago menm pa renmen jan ya m toujou di w kay mwen se. M gen poud kafe, m gen sik, m gen ti bwa pi bwa lotbò a. Machann ki te konn pase a sò mwen. Sache l te konn mare pou di pyès mago menm. Humm ooh tèt chaje m pa ka pale. Men men bokit mwen plen kafe lotbò. Poukisa w pa t voye chèche yon ti poud kafe. E sa pou m te fè wi. Kounya ou lonje pati depi maten la ou pa fè anyen kite pou li. M pa voyel pou mwen li pa al nan jaden. M pa voyel pou mwen m pa konn kote l ale. Ou konnen gason moun nan. Enben, la manje kote l ale a. Si m al fè kafe mwen menm m ap fè kafe pou mwen m avèk Beman. Pa di sa, pa di sa ma komè. M pa janm kwè si m pap tou leve avèk ou la m al nan yon ti kafe la vre non. Ann al dèyè kafe a, ann ale. Map tou al avek ou mezanmi ma kò. An tou pwan ti yon an banm ti diri pou pile. Ah ok mezanmi woy. Ay m pat gentan pile. Bondye m te gen yon vye makòb mwen. Ooh m leve la mwen map gade anwo gade anba m pa wè kisa poum fè.

Oh! Kèt! Ah! Gade mè lè ni yon ba. Ni nan mitan ni sou kote. Kèt! Sa mè lè gade biyat ou gade boy. Mè lè pa mè lè. E sa kwen yon ap gade mè yon. Ah! Mè lè gade mè yon pil kon sa. Kèt! Mè lè gade mè yon sa.